Bonjou tout zanmi FKD tube yo nou kontan ansanm avèk ou e nou prale nan latibonit nan latibonit kote nou konnen genyen 2 gwoup gang kap kwaze kòn yo se gang ki twouvel nan Jean Denis li gen alatèt li Ti Mepri epi Odma ki twouve li nan Savyen ebyen batay pete antre 2 gwoup gang sa yo paske Ti Mepri li menm li vle mete deyò a Odma Odma se yon gwoup gang ki pran moun nan Savyen an otaj. Nan zòn sa preske pa gen moun ki rete, tout wout la wap wè se zèb ki leve ladann paske pa gen moun ki pase nan zòn sa ankò akoz de la terè ki nèg sa yo mete nan zòn nan la. Ebyen Ti Mepri li menm avèk plis pase 100 moun nan kominote a, nan popilasyon an ebyen yo debake sou nèg sa yo ebyen daprè sa Ti Mepri li menm li fè konnen Yo touye anpil nan bandi sa yo yo kite yo nan raje a yo pa soti ansanm avèk yo se jis pou yo pa nan peye lajan pou kapab antere nèg sa yo pou fouye tou mete yo yo boule anpil machin yo boule e kay e nan zòn nan ke nèg sa yo yo menm yo te abite e ladann daprè sa ke ti mepri li menm li fè konnen gen anpil machin avèk machandiz ke nèg odma yo menm yo te vòlò Ebyen nèg yo menm yo rekipere e bagay sa yo. Gen yon nèg nou kapab wè nan tout rezo sosyo e sou yon bourèt. Daprè Odma li menm li di se yon sèl sòlda l ki li menm li pèdi e se pa vre e sa ti sourit li menm e sa ti mepri li menm l ap di yo. Pa bliye a chak fwa ke Ti sourit e ti mepri li menm li atake odma odma li menm li pete kouri li li bay zòn nan blanch e sak fè nèg yo poko janm kapab fin e kwape e gwoup gang sa ann tande plis enfòmasyon plis detay ansanm avèk e seri de nouvèl sa ansanm avèk yon jounalis ki sou plas li menm ki pral esplike nou an detay tout sa kap pase nan latibonit.
Nou prale nan depatman Latibonit kou Elie Laguerrier e la nou pral rejwenn sou plas korespondan nou Frantz Augustin konsènan pote boure sa gwoup ki ta genyen nan tèt li yon sèten Ti Mepri fè ayè nan katye Savyen kote yon sèten Aude ma tap dirije Frantz Augustin bonjour ou sou plas e la nou wè anpil imaj ki rive jwenn nou imaj lòt gwoup lan gwoup ti mepri an ki kriye viktwa aprè yo rive nan espas kote Aude ma tap dirije donk yo rele l jeneral yo menm donk kijan sitiyasyon ye lan moman nap pale la èske gen efektivman moun ki mouri nou wè anpil dega machin boule Donk kòman sitiyasyon an ye pou leve maten an Frantz Augustin? Bonjou Pierre Renel, bonjou Guerrier Dieuseul, wòb mov, mouchwa wouj, yon epe, zam nan men, ti mepri te pran tèt yon gwoup ou m ta di sòlda li yo soti de Jan Deni pou rantre nan Savyen. Donk se te ayè madi 3 mas lan. Preetzels te gen anviwon yon santèn moun, donk avèk li, li te genyen yon bwa dwat li yo rele pantalon chire, donk jan w ta sou li sou videyo a, enben lè yo antre Savyen, yo t ap kriye e viktwa. Sepandan, yo pa t rive sou okenn, m ta di, gwo chabrak, ou ta di gwo chabrak Savyen yo, tankou Odma, Nixon, genyen tou Nòtròp, genyen Dèdè, genyen yon lòt yo rele donk Golyat. E rèv Timepri donk se rive sou 6. Gwo nèg gang sa yo nan Savyen, men lè yo te rive, yo te al vare sou kamyon Prestij lan, plizyè tòn fè ke mesye yo te pran sou wout nasyonal nimewo 1 onivo Kafou Pèy, Yo vare tou sou pwovizyon alimantè ke mesye yo te sere nan zòn Savyen. Donk yo te rive boule yon machin, dapre ti mepri ke se machin sa mesye yo konn flannen, fè ale retou, monte desann sou Savyen. epi wout nasyonal nimewo 1 an. Donk daprè enfòmasyon yo ke gen yon moun donk ki mouri e moun sa donk se nan kan Odma, kan nèg baz Gran Grif yo e Odma te reklame l. Pierre nan divès emisyon ke li patisipe nan kèk radyo. Daprè Ti Mepri, fòk ka rara, donk li danse nan Petit Grès de Lartibonite, nan Jean Denis, nou konnen se 2 kote rara onivo ba Latibonit lan li danse. Se nan Jean Denis kote gwo randevou an li menm li konye avèk Petit Rivière de l'Artibonite pa lontan yo te reprann festivite e rara sou Oba Latibonit la. Men fò n di gen plizyè kay dapre Ti Mepri ke yo kraze men pou Ti Mepri donk gen anpil moun yo touye yo kite yo nan raje an nan zòn Savyen yo pa rantre Jean Denis avèk yo menm jan E sa te konn fèt pandan premye batay yo kote chak moun yo touye, yo trennen l al nan baz yo, Jean Denis ansanm avèk yo. Snevry fè konnen ke li kite yo nan raje an paske si li rantre nan Jean Denis ansanm avèk yo, se li menm ki pral peye pou fouye tou e antere yo. Sepandan, bò kote pa Odma, li fè konnen ke se yon sèl sòlda pa l ki tonbe. Men, A chak fwa gwoup Jean Denis an li rive sou Savyen, mesye yo, yo pran lafuit. Donk yo kouri ale byen lwen. E se yè donk Tony te deside pran oubyen okipe zòn nan Savyen an. Men pou yon rezon ou pou yon lòt, daprè sa l di, donk li te oblije kite zòn nan e rantre nan baz yo nivo Jean Denis. E se pa lasuit mesye Savyen yo ta pral retounen byen ta nan baz yo o nivo Fosavyen. Donk fò n di se pou yon yèm fwa donk batay lan li reprann o nivo Savyen ant gwoup Jadenè ki gen alatèt li Ti Mepri, li genyen yon sèten tou Ti Sourit, men fò n di yo te jwenn anpil lebra. pou te kapab rantre o nivo o Savyen pou wè kòman yo te kapab mete fen avèk gwoup baz Gran Grif la o nivo Savyen ki yo menm ap kreye yon perèz kote moun pa ka pase sou wout prensipal Tirivè Latibonit lan jiska moman ke n ap pale la. E se yon wout nou kapab di w ki dezè, donk se zèb, pyebwa donk ki leve sou tout wout prensipal Peti Rivyè de Latibonit lan an pasan pa Kafou Pèy pou w tonbe nan Kafou Jan Deni pou w pran Savyen e rantre nan bouk Peti Rivyè de Latibonit. Men fò n di nan moman ke n ap pale la a, donk depi wikenn nan, Mesye yo pa ka soti sou wout nasyonal nimewo 1 an paske te genyen gwo baskil tè yo mete nan tout espas ke mesye yo te kapab sèvi pou rantre sou wout nasyonal nimewo 1 an. Kidonk fason sitiyasyon an ye la a, se nan mitan e sa vyen donk mesye yo kapab rete e a chak fwa atak ke mesye Jean Denis yo fè ki gen alatèt yo donk Ti Mepri jan nou di w li an e se lafwit ke mesye yo pran e yo toujou tann e ke mesye Jean Denis yo retounen nan baz yo nan Jean Denis e pou yo retounen donk se yon batay Ti Mepri di ki ap rapousuiv jiskaske li jwenn bout mesye e savyen yo. Donk kote n ap pale la a, donk li chif yo rete avèk yon mò, donk ou kapab remake li sou rezo sosyo yo ke yo mete nan yon bouwèt e mesye yo e se yon moun nan baz savyen an donk ki mouri men mesye yo onivo baz ti mepri an. Yo pa yo te evite rantre nan baz yo ansanm avèk li e Odma li reklame ti sòlda sa a ki tonbe a ke nou te kapab swiv nan yon bouwèt yè sou tout rezo sosyo yo men gen gen plizyè moun selon ti mepri donk ki rete nan laji a se 2 moun yo touye 2 sòlda baz gran grif baz savyen an. nan moman ke nap pale la. Donk yo te evite soti avèk machin ke yo te jwenn sou wout lan e Tuepri donk li fè apèl avèk lapolis omwen donk ki a chak fwa atak yo fèt yo lapolis se a lapolis pou li ta fè entèvansyon pou li pran donk tout sa e ke nèg yo te pran nan lari an, swa machin, e plizyè tòn fè ke ou kapab remake, machandiz, e genyen tou de lòt machin kèk antrepriz ki andedan. E donk ti mepri nan ki nan nan divès radyo li patisipe li di ke li p ap. kite peyi an pas avan ke li pa jwenn bout nèg save yo men se pa vrèman yon bagay m ta di donk ki fasil malgre plizyè dizèn moun ki akonpanye ansanm avèk li men a chak fwa li rive sou savyen mesye yo pran lafwit e dèfwa moun ki tonbe yo se de Ti sòlda yo donkr ki tonbe, men gwo sòlda yo, gwo pwason yo, jan m ap jan m di w li an, donk yo menm yo toujou pran lafuit, yo toujou tann lè baz lè mesye Jan Deni yo retounen donk nan baz yo nan Jan Deni, enben yo menm yo retounen nan baz yo Savyen e yo di y ap rete la fwa sa a, donk yo p ap kouri pou ti mepri. Donk ou konprann se yon gè ki anonse donk lakoulè e gèrye. E malerezman donk se 2 nèg ame a nèg ame donk ki vle mete fen swa nan yonn ou lòt e lapolis li toujou rete enpwisan a chak fwa atak sa yo fèt donk lapolis pa janm entèvni donk omwen pou wè kòman yo kapab jwe patisyon pa yo pou e fini donk avèk sitiyasyon sa a ki ap devlope o nivo vale latibonit e ki lage anpil moun nan kè kase e anpil inosan donk kapab mouri donk si de mech de gwoup sa yo yo ap twoke kòn yo e fas a fas donk anpil inosan kapab mouri o nivo sa byen fò o nivo sa byen men fò n di e pa gen moun abite nan zòn sa a zòn sa vye an menm lekòl pa ka fonksyone. Pandan se tan, o nivo Jan Deni, lekòl ap fonksyone nòmalman malgre kò Ti Mepri an ki yo menm ame tout kò pou atake baz Savyen. O nivo Jan Deni lekòl ap fonksyone kontrèman avèk Savyen, gen 2 lekòl nasyonal, moun pa rete nan zòn nan, lekòl pa fonksyone tou sa. Donk moun yo ap mande konkou lapolis an se sans. Donk a chak fwa atak yo fèt, omwen lapolis, cha blende te ka antre nan zòn nan e okipe. E zòn okipe baz Savyen an. Yè mesye yo te gaye tout bgy ki nan kafou Savyen e kote nèg yo konn fè seremoni mistik yo. Men anpil moun obsève kap obsève sitiyasyon sa a chak fwa atak yo fèt mesye Savyen yo kouri. Si lapolis te la avèk de cha blende yo, donk yo te kapab rete sur les lieux, donk okipe baz Savyen an pou evite sitiyasyon an li dejenere kote menm inosan kapab mouri a chak fwa atak sa yo fèt dènye de sè. Eske koulye a sou wout nasyonal nimewo 1 an li vin difisil pou nèg yo soti pou al atake machin k ap pase? Daprè sa n konprann la, piske se nèg ti mepri yo ki ki kontrole espas sa yo repouse nèg yo nan baz yo. Yon ti ti baz e ou ta di two gwoup ti mepre donk yo pa soti sou sou wout nasyonal nimewo 1 an sèlman e atak yo toujou fèt sou savyen repouse mesye yo men yo pa janm okipe baz savyen an pou ke mesye yo yo rete nèg ame savyen yo yo rete lwen lwen savyen. E jan m di w li an, donk yo tou a chak fwa yo fin fè atak yo, e lè zam ap chante epi mesye savyen yo, nèg ame savyen yo menm yo pran van, yo mete van nan vwèl yo, men lè baz ti mepri an, gwoup ti mepri an retounen Jan Deni, men se yo retounen ankò, e kòm kwa se pa anyen. Men pou wout nasyonal nimewo 1 an, m. E pandan depi ap depi donk gè a kòmanse a pandan wikenn nan dimanch lan samdi swa pou leve dimanch ki sot pase la a donk moun e pa e pa gen twò gwo kè kase donk pou yo pase sou wout nasyonal nimewo 1 an e paske depi o depa te gen 2 twa baskil e tè yo te vide nan tout e sòti de sa vyen de ka wout nasyonal no 1 paske gen pli gen plizyè wout ou ka pase swa ou pase pa wout prensipal ti rivyè an lè misye ap soti epi yo vin soti kafou pèy sou wout nasyonal lan e pran machin moun tout sa men gen lòt wout tou yo kapab pase gen 3 lòt wout donk akote Ansyen komisarya, sou komisarya en poson de an yo ka pase la. Gen yon lòt simetyè ki gen yon wout rantre tou yo ka pase la. Men fò n di genyen de baskil tè anvan atak la te fèt lan ke yo mete pou anpeche mesye sa yo donk soti sou wout nasyonal nimewo 1 an pou vin komèt zak malonèt tankou pran machin rantre sa vyen ansanm avèk yo. Depi atak lan donk li kòmanse pandan wikenn nan donk moun pa vrèman li pa fasil donk pou mesye yo soti donk sou wout nasyonal lan vin fè zak malonèt sa yo.
Frantz, e konsekans lan èske pa genyen l tou sou pwodiksyon diri an oubyen lòt
bon patat yo rele patat ti savyen se la paske
gen moun ki plenyen ki oblije kite lakay yo Paske lè mesye yo vini, yo pran anba moulen, yo pran diri moun yo. Efektivman, efektivman.
Donk, sou tout zòn nan, sitiyasyon k ap devlope la, depi lò mesye yo pran gwoup baz Gran Grif lan, donk okipe sa vye, donk moun yo nan gwo difikilte pou yo travay. E sa yo ki travay, a chak fwa donk rekòt yo fèt, Mesye yo yo fme nou yon jwèt yo kite moun yo fè rekòt lan al bat diri yo enben lè moun yo fin bat diri yo yo atake yo yo pran diri yo nan men yo yo pran diri yo nan men yo e gen moun ki pa travay menm sou zòn nan e sa yo ki gen chans travay men a chak fwa lè rekòt lan rive Enben lè yap bat diri an mesye yo fè yon jwèt koken kite yo bat yo epi apre yal monte donk sou tè yo epi pran pran diri yo donk fò n di se yon sitiyasyon ki vrèman difisil nan zòn nan ap non sèlman se pa sou e rekòt moun yo sa gen konsekans se konsekans sou avni timoun yo nan zòn nan kote lekòl pa janm ouvè depi fen depi ane 2019 lan jiska ane akademik 2019 2020 an. E pa gen lekòl sou zòn lan. E a chak fwa mesye yo di yo y ap fè sosyal, donk se pa sa, donk moun e konstate ki ap fèt nan zòn lan piske se yon zòn ki m ta di e dezète, pa gen moun abite nan zòn lan e se pye bwa e ki leve donk sou tout wout prensipal e ti rivèl latibonit lan an pasan donk an pasavyen e vrèman. Donk moun yo menm tou gen moun ki kontan fas a atak ki fèt yo e gen moun sa yo ki rete nan zòn nan donk yo yo ou ta di donk se 2 moun donk ki ap pote ale pote vini sa yo di moun ki se sèvi de antèn nan e anpil ladan yo e nèg m ta di baz e ti mepri an yo touye anpil ladan yo e se 2 moun ki konn sèvi antèn e moun sa yo ou jwenn yo nan do ti mepri. Ou jwenn yo tou nan do Don Odma. Donk y ap fè, yo sèvi tou de kan yo e dèfwa yo konn viktim lè yonn ou lòt baz vin rekonèt oubyen konprann ke mesye yo y ap sèvi tou de kan yo nan pote ale pote tounen. Donk si nèg Rickon vle atake la epi gon yon moun ki nan. Yon antèn ki nan do Ti Mepri l rele Odma, li di y ap vin atake. Ou ka jwenn li tou visevèsa, Odma ka pral atake epi gen yon antèn ki nan do Odma rele Ti Mepri. Donk, atak yo ap fèt tou sa. Donk, se konsa sitiyasyon an Li menm li ye sou Vale Latibonit nan zòn Savyen nan kad batay ki gen ant gwoup ame Ti Mepri an ansanm avèk gwoup ame ki genyen Odma nan tèt li a.
Mèsi anpil Frantz Augustin.